pou nou. Paske fò n aprann respekte moun. M pa ka batay pou m met BBJ entènasyonal kanpe sou pye, Michel Martelly rete l vòlè tout sa l vòlè nan peyi a, brase dwòg nan peyi l pa itil peyi a anyen, li vòlè dè milyon e dè milyon de dola, li fè kay la nan figi nou la, s on plas kote l met kay lan lè nan sou lanmè. Nou chita la nou fèmen bouch nou, nou pa rete batay kont li. Il a fallu que on John Colem Morvan fè aparisyon l. Pou l batay fas a Michel Martelly kounye a pou Michel Martelly menm bal li pa ka al jwe sou moun pou l pa ka antre sou moun kounye a depi l antre yon kote l tou pè avantyè dlo ap sot nan zye l pou batay sa paske l di l pa ka jwe sa l renmen l pa ka fè epi jounen jodi a pou n ap vin di pou nèg pitit Dessalines di w se paj John Colem Morvan n ap repòte bon mwen m met chinwa yo kote n abite nèg ki ret sou depi nèg la abite sou Bèlè se pitit Dessalines se pitit Dessalines li ye. Lap mande ripote paj John Colem Morvan yap joure yap di vye tenten map mete sou paj la kounya nèg jenèf menm ap wè nèg bèlè a men nou men yo men men men yo paske ou ret sou abitasyon chèf gang nan e menm nou menm nan epi sa vye gang sa ap wach manman pou ou kounya la ou ret sou abitasyon nèg jenèf tankou nèg ki ret bò kot kay matyas nèg ki ret bò kot kay iska nèg kap kap achte nan bòlèt iska nan site solèy nèg kap nan kap manje nan men Madan Miska di ti dam ki rele Guillaume nan Madan Miska sa ki gen studio beauté ba vert ki bagay sa. Depi nou panse se John Colem Morvan nap atake fè testaman nou mete la pase m pap jwe avè nou mesye m pap jwe avè nou paske mwen menm m son grenn nan bouda m ka batay met fè Moïse Jean Charles fè sèkèy mete la pou nou fè Moïse Jean Charles aranjel ouvè ouvè fè plis plis tonm, fè plis fè plis kav mete la pou nou. Pase nou deja nan tere. Ou konprann? On batay map mennen jisko bou liye. Jisko bou a e John Colem Morvan li ye. E sak fèm di nou wach manman an dwe kontinye. Lèm di nou wach manman an ap kontinye nou pap konprann koman. Ou konprann? Sou ki baz medam mesye? Roro Nelson gen paj Facebook li. Olivier Martelly gen paj Bigo. Bak on seri de paj ki pa itil sosyete a anyen. On seri de paj ki pa itil sosyete a anyen. Nou tout nèg ki swadizan pitit anperè, nou chita la, nou di n ap ripòte paj John Colem Morvan, sa vle di pou John Colem Morvan pa gen kote pou l bay enfòmasyon, epi nou kite paj Bigot, pitit Mateli, ki gen 2 bato la, sou kiyès l achte l, sou prezidans papa l, ki gen plizyè kay, ki bay pitit Jacques Quettant boule lajan pou li nan seri de otèl. Kounya la pou nou rete pou nou di kibò, kibò, ki paj nap nap konbat, on paj kap konbat nèg ki dwòg dilè nan peyi. On paj ki mennen on batay fas avèk on gwoup gang ki rele phtk. E si se pat rakèt touye Jovenel Moïse, nèg sa yo pa tap janm opouvwa ankò. Se pou sa nèg phtk yo asasinen Jovenel Moïse, se pou yo ka toujou kenbe pouvwa pa pèsòn entèpoze. Kounya la map batay pou m elimine gang sa yo sou moun nèt. Epi e lè sa nap vin parèt, nap vin ouvè kò nou fè grimas. Kontinye mesye. Kontinye. Ou wè telefòn sa m poko al sou li. Kou m al sou li map jwenn tout enfòmasyon de nou nèt. Telefòn sa m poko al sou li. M poko al sou li e m poko al sou messenger m. On nèg ou mèt te pale ou te mèt te fè yon videyo. E paske m pa gen tan pou m al sou ni messenger m ni sou telefòn sa. Depi ou wè m ale sou telefòn sa, m al sou mèsè, men li, 438399976, menn la avè m. Ou wè lòt yo m kite yo anlè. Depi ke m al sou telefòn sa, m pran yon twazèdtan m al sou telefòn sa epi m al sou mèsendjè m, tout nèg nou wè k ap fè ti bout videyo, k ap voye toya, e gade n ap gade n ap wè tout enfòmasyon nou vini nèt. Ni nèg ki ret Bèlè, ni ret ni nèg ki rete sou sou baz chèf gang, ni nèg ki te ki t konn bay Matyas lamen, ni nèg ki konn ap bay nèg Jenèf lamen, nap jwenn tout e map poste nou sou Facebook. Map poste nou. Tout sak poste, pa gon nèg ki poste la m pa tou m pa tou pran pran yon screenshot met met met sere la. Ay de m konn depi m al sou Messenger, map jwenn tout enfòmasyon nèt. E lè sa, paj nap di ripote a se paj sa menm ki pral ki pral reporte nou. E sa nou pa konprann nan. Nap di reporte paj BBJ Entènasyonal pou l kraze. Enben se paj sa menm mwen ki pral reporte nou nou menm. Ou konprann? Ki pral ekspoze nou. Nèg ki swa dizan fo pitit anperè kap reporte paj yo, tout nèg yo map gen screenshot tout. Paske ou konnen Facebook ap ekri m plizyè bagay. Map kenbe screenshot tout. Epi m ap chèche enfòmasyon pou tout piga moun vin kriye pou yo. M di nou sa deja, pèp BBJ entènasyonal la, moun k ap koute m ann Ayiti, nou pa konn tout moun. Ou wè n ap pale anpil vre vre, èske nou te konn ti jèn sa te menm kot a Matyas? Èske nou konnen l te nan Rue Volcy? Èske nou te konn manman l, papa l kite zòn nan, frè l, yo tout al Vilaj Solidarite, sèl li menm ki rete sou abitasyon Matyas la? Pèd yon pyès pat konnen. Epa mwen anmède lap anmède m. Yon entèlektyèl vin pale avè m li di m fè sa pou fè sa pou li pa fè l pou misye. M retire l. Men map tou alète piblik mwen. Pase lè nèg sa yo fè pòz yap repòte paj, Facebook ap toujou banm enfòmasyon sou yo. Men men men men men men men. Map kenbe non yo. Map fè, map chèche enfòmasyon sou yo paske nou pakèt nèg nou wè nan mikro an Ayiti, nou wè kap envite nan emisyon. On pakèt nèg nou wè ki fè pòz al lekòl, on pakèt nèg nou wè anpil afilye ak gang nan peyi. Yap yap travay yo menm, yap ripòte paj mwen, yap di tout tè nenpòt bagay, sa pa enterese nou paske se John Colem Morvan. Mwen menm kou m pran foto youn, mal travay, m pran non youn, mal travay sou li, men sa m jwenn epi m pote vini. Nou tout ap relem patou dan le mond monchè peyi a danje peyi a danje fè sa pou mwen pa retire tèl moun retire tèl moun mwen menm m deja pale nou pèp ayisyen depi ou wè nèg sa yo kontinye nan lojik yo a li pap bon pou yo e pa pou mwen li pap bon li pap bon pou yo paske m di nou mwen menm m prè a tout bagay e nèg yo mesye nou gen manman nou gen papa nou gen frè nou gen sè bat pou imaj yo pa sal. M voye pinga sa ba nou paske m pa nan jwèt avè nou. Fè respè nou. Sa w konprann? Si se Moïse Jean Charles ki voye nou fè travay sa, di l li rive nan dènye bout nèg l atake la. Paske l pap bon pou nou. Paske menm Moïse Jean Charles pap ka fè anyen pou nou. Moïse Jean Charles se yon blofè l ye, l pa janm kanpe a pèsòn vre. Se nou k gen foli kanpe a Moïse. Men Moïse pa janm kanpe a pèsòn. Pa gen nou youn la y ap arete Moïse ap fè wont ap menm pran telefòn li l fè yon demach pou nou. E mwen k di nou sa. Pa gen nou youn la yap arete Moïse ap pran telefòn li lap fon demach pou nou pa gen nou youn la yap met nan prizon Moïse ap pran lajan nan pòch li poul lage nou e mwen k di nou sa e nou k gen foli ret a Moïse blofè men Moïse pa avè nou nap tiye tèt nou fè grimas al mande badou kisa Moïse te konn fè pou li anyen badou anba tè al mande tout militan pitit Dessalines yo nan baz 47 yo tiye yo la èske ou wè Moïse anboche yon kabinè davoka ki pwal chache jistis pou yo, yo tout se te Moïse yo tap defann sou Delma. Non selman yo tiye Badou ok okun jistis pa rann, men Moïse Jean Charles pa chache avoka poul mete pou pou pou pou pou chache dosye e Badou a. E kiyes ki tiye Badou? Neg phtk yo. E mwen menm m konn neg yo. E nèg Timlima yo k fann tèt Badou nan Dèlma 33 a pandan l ap soti nan bagay ki rele e pa Infraza non sa k pi wo sa k pi wo lopital jeneral la kote yo te konn òganize pwogram ak lontan la nèg k ap soti nèg yo fann tèt li nèg Timlima yo Èske Moyiz Janchal pran yon kabinè davoka pou l pou l jwenn jistis pou militan sa a Gon lòt patnè k soti nan bagay a Moyiz Janchal la nan 33 a yo tire l Èske nou janm wè Moyiz Janchal pran yon avoka pou chache pou chache jistis pou militan l nan kou a tout drapo a. Men yo sot fè masak la sou Ariel Henry, sou militan pitit Dessalines yo Delma 40, nan baz 47. Yo elimine kenpòt sèk. Eske nou wè Moïse Jean Charles pran yon kabinè davoka pou l pot plent nan palèdjistis de Pòtoprens? Li pa fè l. N ap touye tèt nou fè grimas. Atake John Colem Morvan. Kontinye atake John Colem Morvan. Menm avè m Moïse Jean Charles pa ka batay non. M pa bezwen di nou pou nou menm li ta ede nou. Èske w konprann? Nou pa bezwen di nou pou nou menm wè, e nou kap tonbe, e nou kap fè enmi pou granmesi, se nou kap wèl tou. Pase mwen menm di nou sa deja, depi Facebook voye non nou ban mwen kòm moun ki ripòte paj BBJ Entènasyonal, map ankete sou nou, sam jwenn map metel sou paj BBJ Entènasyonal la. Sa vle di depi nou gen frè sè ki afilye ak gang, swa nan je nèf oubyen nan je pèp oubyen ki. Genlye depi nou mete nou nap voye enmi kanmenm. Swa nou nan si nou nan je pèp nap gen enmi je 9, si nou nan je 9 nap gen enmi je pèp. Sa vle di de fason otomatik la sou chadmas yap manje nou, yap manje nou sou delma, yap manje nou tout anba lavil, yap manje nou menm site solèy ti Gabriel ap manje w. Si nou kontinye nan dezòd nou an nap fè a paske advèsè sa nap batay avèl la son advèsè ki koryas. Se pa yon advèsè kap ba nou vag ditou ditou e kèm fèm mal pou nou. Kèm fèm mal pou nou. Kèm fèm mal pou nou paske nou son nou son pakèt ti kabrit lage nou menm fo pitit anperè nou son pakèt ti kabrit lage nou panse nou striktire nou pa striktire depi nou mouri nou mouri nèt depi nou gon pwoblèm nou gen pwoblèm nan nèt.